Dapre enfòmasyon ki soti bò kote syantifik yo, tetrad linè yo se 4 eklips ki fèt back to back kote ke Lalin nan vin bay yon koulè wouj tankou san. Yo separe par 6 plèn lin. Nan mitan tetrad lan, toujou genyen eklips solè total, e fenomèn sa a dire 531 jou, prèske 2 zan.

ki komemore liberasyon pèp jwif lan anba esklavaj nan men ejipsyen yo, e sa te fèt sou direksyon Moyiz. E Soukòt, ki vle di fèt dè tabènakl, se yon selebrasyon ki fèt avèk anpil kè kontan, kote ke pitit Izrayèl yo ap rann Bondye glwa pou asistans ke l te ba yo nan. epòk Egzòd lan, sa vle di nan epòk kote ke yo te deyò peyi Izrayèl. E fèt sa a toujou òganize nan sezon otòn, ki se moman gran rekòt la pou pèp jwif lan. Sa vle di, okou de Tetrad ki genyen pòte pwofetik lan, genyen kat eklips linè ki tonbe dat pou dat avèk de Pak Jwiv, et de fait des tabernacles. Daprè enfòmasyon ki soti bò kote ajans spasyal amerikèn nan ki se la NASA, okou de dènye 500 lane yo ki sot pase la a se 3 fwa sèlman ke fenomèn sa a arive fèt. Tele-evangeliste John Hagee, Kontinye pou l di, Chak fwa ke evènman astwonomik sa a kowenside avèk Pak Jwiv lan e Fèt dè Tabènak lan, pèp jwif lan toujou soti nan yon peryòd de trajedi pou l antre nan yon peryòd de triyonf. 1492, Lespay te dirije pa Wa Fèdinan e Rèn Izabèl, ebyen yo te vini avèk yon dekrè ki rele Alambra, Ebyen dekrè sa a te òdone tout Juif ki te rete nan peyi sa a pou yo te konvèti o Krisyanism. O ka ou yo te refize, ebyen otorite espanyòl yo te oblije yo kite peyi sa a. Peryòd sa a te make dènye ane Enkizisyon an ki se te yon epòk de grand pèsekisyon pou pèp jwif lan. Fòk nou di ke se nan menm ane 1492 sa a ke Kristòf Kolon te dekouvri Lamerik, ki te vin devni yonn nan abri pwovizwa ke jwif yo te genyen jiskaske yo te vin devni yon eta. E Tetrad.

a 1945, se te peryòd Olokos la. Ebyen, genyen prè de 6 milyon Juif ki te mouri anba terè mesyedam Nazi yo. Men an 1948, pèp Juif la te ranpòte laviktwa nan gè endepandans lan. Sa a se te peryòd triyonf lan.

pou yo te anglouti Izrayèl. Yo ansèkle Izrayèl, men Izrayèl te arive bat yo tout. Sa a se te yon peryòd de triyonf. Tetrad ki te koenside avèk moman sa a, li te kòmanse avèk Pak Juiv ki te tonbe 24 avril 1967 e li te fini le 6 oktòb 1968 avèk Soukòt ki se Fèt dè Tabènak la. E aktyèlman, nou twouve nou nan lan 2015, kote ke nou prèske alafen de yon tetrad. Dènye eklips linè lan, li pral fèt le 28 septanb 2015. Nan jou sa a, nou kapab di ke Lalin nan, ki genyen yon òbit eliptik, li va twouve l tou pre Latè, swa a yon distans, de 356,876 kilomèt. Syantifik yo rele rapwochman sa a perije paske Lalin pral twouve li nan pwen kote ke li pi pre Latè okou de ane a. An rezime, nou kapab di ke tetrad linè 2014-2015 yo, yo te tanmen avèk eklips linè ki te fèt le 15 avril 2014, ki te koenside avèk la Pak Jwiv. 8 oktòb 2014, te gen yon lòt eklips linè, yon lune de sang, ki te tonbe. Nan menm dat avèk selebrasyon fèt dè tabènak la, le 20 mars 2015, te gen yon eklips total di solèy, sa vle di nan mitan tetrad linè yo, eklips sa a li menm li te tabli kò l. 4 avril 2015, se te pak jwiv, nan menm moman sa a te genyen yon eklips linè, lune de sang. E anfen, le 28 septanbre 2015, ki va koenside avèk fèt dè tabènak, oubyen Soukòt, pral genyen yon eklips linè, lune de san. Lune de san yo make gwo evènman enpòtan daprè plizyè gran teyolojyen isit Ozetazini, e un peu partout à travers le monde, Lune 200 yo make gwo evènman enpòtan pou pèp Jwif la e pou limanite. Fòk mwen di nou ke genyen yon jounal anglè ki ajoute yon grenn disèl nan sa k apre fèt nan mwa septanm 2015 lan. Nap mete sèl nan koze a wi. Ebyen mesye Express yo fè konnen, yo rele jounal la The Express, ebyen yo fè konnen ke genyen 6 asteroyid ki va pase tou pre latè nan fen mwa septanm 2015 lan. Pi gwo an mezire 280 mèt e li va pase le 22 septanm 2015

ap genyen yon peryòd de trajedi ki pral fini avèk yon moman de triyonf pou lè Juif. Mwen pral ban nou reyaksyon 2 teyolojyen ki genyen opinyon divèjan sou dosye sa. Kenneth L. Walters, misye se yon analis pou cnn, pwofesè de teyoloji nan inivèsite, misye deklare ke, Fèt Juif yo, yo baze sou kalandriye linè la, se nòmal gon moman ki rive pou yo koenside avèk Tetrad yo. Li kontinye pou l di, Se tout tan gon seri de moun k ap fè bri kouri sou zafè lafen-di-monn. Li di ke nou te wè sa deja, an 2000 se te Y2K, an 2011 se te prediksyon apokaliptik pastè ki rele Harold Camping, Ebyen misye te anonse la fin du monde an decembre 2012 se te yon zafè kalandriye maya e kounya son zafè la fin du monde avek tetrad 2014 2015 yo sa se opinyon pa Kenneth L Walters men bò kote pa li pastè John Hagee ki menm ekri yon livre sou tetrad yo ki rele Four Blood Moons, Something Is About To Change, ebyen misye fè konnen ke gen evènman majè ki pral pase sou planèt nou an e li pran de referans biblik pou pwouve sa ke l ap di a. Yonn nan referans yo se Jowèl chapitre 2 vèsè 31. Nou kapab li pawòl sa yo, Le soleil se changera en ténèbres.

Les Quatre Lunes de Sang et les Prophéties de la Bible, yon dosye ke nou oblije swiv paske nou bezwen wè eske ap genyen kèk gwo evènman ki pral pase o nivo de mega veso spasyal nou an Latè nan moman yo k ap vini la a. Moun ki t ap pale a se DV.